Chef men, apa premye fwa m pran lari avè nèg yo men, nèg yo lage kite m men. E pa djosayla m ap met grenn nan pou m sòti m.
Ebyen sa nou pral di bòs la la. A misye rete men. Kèt misye. Kounya la kijan m pral fè konn sak pase men. Ebyen. Madan bòs la nan misyon avè nou. E m pa konn si se pran yo pran. Game nan komanse pa bel non. Mwen kout bòs la a, e m mete l sou kou. Konal mete bòs la sou kou. Evè jan.
Etan va la non. Sa pou fè. Sim bezwen li bel manmi. Mwen ba yon bote pou li la. E pi tou m baba ke tan zanmi non. Gen de fòm zanmi m wè. Mwen m baba pitit mwen zanmi non. Non e pa pou an yon tan. Jis yon ba yon te bote pou li. Sil pa nan male. Sa w te bote pou li an met ban mwen. Mwen mwen vou li. Men sa gen wap ka ban gwen. Men apre li bay manda pou ketan anko pase mba bal zan.

Kiyès sa? Eh eh tal la a fè la avan sou moun ou te ye. Mwen menm. Ou pa konn sa w fè a, ou pa konn sa w fè a.
M pa konn sa m fè a non.
M ap konnen sa w ap vin fè pou a. Apa mache di nan tout zòn nan m konn vin manje lakay ou, m te vin manje lakay ou, tout moun ou jwenn ou mache di e visye men m te manje lakay ou. Oh mwen menm ki di sa? Mwen jwe. Wouyy leson fèmen leson fèmen leson fèmen tout kotem vire tout moun ap relem oh I visye I visye leson fèmen. Plis kesyon manje kaka l ye wi. Manje kaka l ye sa kòl te ban mwen la e kaka w te banm manje. Menm yon ti patnè vin la l vin mande pou ou l di se zanmi w li ye. Wè m konnen m pa ba w zanmi isit. Ah non manman yon bon timoun li ye just nou te alèz depi bon ti tan manman l pa nan bagay afè moun manman. Non non non non mwen m pa ba w zanmi ba w isit m pa ba w zanmi yon timoun ou ye e lekòl mwen mete w m pa ba w zanmi e mwen k zanmi w ye avè m pou w pale lè w vin di pale pale avè m. Wi manman men sa pa fè anyen manman. Zòn nan pa bon zòn nan pa bon tout timoun vin rantre nan gang yo vòlè. Non non non non non m pa dakò. Ah manman Li se moun pou zanmi ou.
Bon timoun li ye tou.
Jan w leve m nan e konsa manman leve m tou. Lotrejou m te pèdi yon telefòn. Lè m vin la m te di w sa. E pa vre? Wi. Ebyen, m wè sanble avèk moun ki te vòlè telefòn nan. Sanble ap vòlè. Oh e pa li.
Tout moun ka sanble men e pa vle di e pou li li pou sa manman. Oh, ou pran m pou timoun? Bon m di w se li menm ou di m se pa li menm. Se li menm, se li menm. Kou l parèt la, m sote, m sote. M wè se li menm m pa di l anyen. Bon pliske chi lè moun fin manje kaka yal kaka wi pliske chi manje. Mwen manje lèm fin manje pam nan nan vant mwen rete pa pèmèt ou fèm sa ankò mwen menm paka vini yon ti kal bagay ou bam nou pa menm gou menm hein ak 4 grenn pwa ladanl 15 mamit diri 3 grenn pwa e konsa ou fè manje a avè 2 2 2 zo poul mal okipe sou li tou e konsa ou fè manje sa ou te manman ou machè di moun ou te banm manje a. Bon pliske chi e si marim te la. Ti mele m marou te la. M konn rayim wi m konn rayi mesye a wi nou konnen m plen byen tout zòn nan ebyen m kounye a konn tout zòn nan e bèf mwen hein m konnen nou rayim wi Mendy ou fè kò ou fè kay rayim ou fè kay rayim tou wi m konnen pou tèt m te di w m plen bèf la e pou sa e pou sa w ki ta fèt pou bagay sa wi pou yo ka di grande konn manje lakay mwen grande manje lakay mwen. Egantay. Tout moun ka sanble manman ou paka chwazi Se li menm menm, se li menm menm Lè m tap pase dèyè a k te pran telefòn nan m li rale zam sou mwen Se li menm Sa w vle m fè w? Se li menm ki te vòlè telefòn nan nan men m nan. Men ok manman an kite sa Paske se pa paske l vin la l vin mande pou mwen an ou tou wè li sanble avèk yon moun ki te pran telefòn nan pou tou ba l pote padan Ok manman ja kite sa Ou di w kite sa Piga m wè li retounen la ankò Sil retounen la ou wè janm pale avèw janti, se pitit mwen ou ye, m renmen w, map travay pou ou, tout sa map fè se pou ou. Men sil ta retounen la ankò, lè sa e pa konsa map pale avèw non. Lè sa se manje map manje w, m pale w.
Enben ale non, al dòmi. Al dòmi ou fatige. Awoze yo di kosa ou map fè moun pou ou. Pandan se tan e mwen kap baw manje, pa fèm derespektan sa. Kounya lè marim tandem nan vi sa la, li pral fout mwen deyò? Eh eh men se met odè lap pi bon wi lap pi bon se met odè wi si met odè la dèyè m dèyè m gen byen pasel men ni men ni m gen byen pasel si met odè la m pran m pran met lakay mwen menm si ou pa konn fè manje m tap pran w wi. Map nan pranw. E sa ou fè wè fè bagay sou moun ndou mpa nan sa ou paka kareman on ti kal manje ou bay moun pou wap plede fè moun pou moun ndou sa sa ou fè a pa bon. Bon manje a te gou nan dyòl ou ap dil pa menm gou. Ou fè manje chak jou?
Chak jou m fè manje. Wap mache la chak jou? Ou Pou wè duel nèg la nan manje a li pran zo li pran vyann nan l voye nan duel li li fon sèl atrap avè li gade figi nèg la mesye. M pa konn sa w ap di a non mwen wè mwen m al lakay mwen m al lakay mwen wè m pa janm fè moun mwen ese ankò sèlman di m kilè w ap fè manje ankò m ka vini.

Monsye Chaba Alo kon monsye Chaba Komandan Ronald kòman w ye? Mwen poze la pa nan poze non Monchè e kazèk la ki rele m la e Pase misye di m li gen pwoblèm dèyè a la Yon pati bann moun ki dèyè a Yon pakèt bann ti mesye ki antre lan bouk la k ap bay pwoblèm Kòman ti bandi Genson nan pa vin bay pwoblèm nan? Bon ou konnen m la ou pa fè apèl avè m dat sa menm pete mouda nèg yo e mwen ki medikaman pou nèg yo wi. Jis mwen fè apèl ou konnen fòk nou ansanm wen lan mouvman akademi an nou toujou ansanm ou konprann pase ou konnen si ou gen yon pwoblèm. fòk ou rele m si m gon pwoblèm tou fòk mwen rele w ou konprann. Depi w te rele m dat sa m tap gentan pull up sou w lontan Map debake ak tout ekip mwen la map vin ba w enfo nenpòt lè w vle a Bon ou konnen mwen k medikaman an ti mesye yo Tout otan m la ti mesye yo kap fè sa yo vle menm menm menm nenpòt kote yo ye map atake yo E se si map atake yo pou bon. Enben ok, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Ok.
Dakò.
Pa gen pwoblèm.
Si m pa konn sa m ye menn, manm kenbe m wi menn. Gad sa jwè a fè m mesye. Anmwey le visye an te ye menn. Boss man. Yo, Maji. Yo, sa w fè m lavan e la jwe. A bon vin lakay la ou gen nime ou men. Ou vin lakay la ou vin mande pou mwen fwe.
Yo, e pa fot men ou men. A bon chè men. Yo yon bagay m ta pral esplike w menn Yo yo pete bal sou nou wi menn nou kouri menn M pa wè rès moun yo menn m ta met w sou kou menn
Yo si m pa konn kijan m pale a mòde an menn Kenbe m wi frè Yo an pasan rive kote m lan baz non frè Yeah.
Ebyen map rive sou ou menn.
Alèz baz. Yeah. Misye nève.
Misye sou. Shit menn. Yon peyi menn pa ofri moun anyen menn tout sa w fè leve kont ou. Hein ou mache chache travay ou paka jwenn travay etou moun ap ranse avèw yo pa konn yo pa konn ran sosyal ou pa konn ki ki tan ou fè lekòl sa ke ou aprann pou viv menn kèt menn wè ba sam ta fè ankò m bay moute m pa desann vi an vi an tèlman dwòl pou mwen la m vin santi lespri m ak kòm nan yon sèl pozisyon yap goumen shit menn.

Yo m pat konn si m tap jwenn manman w la non men Yo e pat menm lòt bò a men M kontre ti kazèk anba a men Yo e pa gen kaka k fèt non men Sak pase Yo nèg yo pete bal sou mwen men Kyèt men
Wap chache travay, moun nan yo zo mal, li gade w mal, paske se li ki gen opòtinite pou travay lan, li yo zo mal, li pa konn ki kalte tan w pase. Pou fòme tèt ou. Gen travay ki pa travay mwen si m chwazi fè l paske m pa jwenn opòtinite m viv nan peyi m men.
Sa gen la bouch.
Poze men. Sa k pase la menn. Ti jèn tankou men nèg ou nan fimen menn. Yo k banm kòb sigarèt sa.
Shit. M di nèg yo rebèl nan tout sans bò isi a menn. Yap pale a nèg la misye ap bay sans menm. Ou konn sam renmen lakay nou se lè ke nou wè moun nan pozisyon nap chaske konn sal gen sa ok sa wap fè mwen lèm di sam genyen.
Jiskaprezan menn ou pa konn se bon èd m pote pou ou non menn yap pale a nèg la menn jiska Chita pou banm èd ou a.
Ou m prese bon sèm.
Yo, men gen yon piti nan yo pran bal wi. Lot jou a jere yo wi.
Non misye pa mouri li pran bal la nan men. Se pa kaka bal sou yo. Misye nan yon jwetman yap atake nou tout bon vre wi. Yo yon grenn bal anko men. M pa wè jwe a non men. A tout madanm ou. Men.
Se. Koman fè premye fwa ti dam nan soti ave nou a men. Se. Kriton te kenbel nan men mesye. Sak fwet pou ou frem.
Yo se pandan yo pete sou nou men epi n kouri n gaye men lè nap gaye men chak moun pran bò l. Yo pou sa m tal lakay ou m tal mete w sou kou wi men.
Sak pase?
Sa w vle pou m sou la menm?
Yo men m panse si m chita la map pase pou sa la menm. Bon m poze w kesyon wap travay?

Ou konnen m? Ou konnen m? Ki ki jan sipwodo w la? Èske ou wè, wè, wè sa m t ap pale w la, Piskèche? Wè kounye a la, m fout ou deyò nan kay la, wè mizè m? Se al dèyè ti bra pou m fè manje, m pa gen moun ki pou, ki pou, ki pou ede m fè sa m ap fè yo. Enben, e kou, kounye a m ap byen pase mwen menm? Lòt te mete m deyò, m panse l te fasil. Kounye a m rich, m plen bèf, m plen tè.

Travay la yo k pou kreye l menn. Yo va chita la di peyi w pa ofri w anyen menn. Bon banm diw, èske yon jèn kap reflechi menm jan avèm, ou ta sipoze nan yon pozisyon pou wap kriye menn. Dayè mpanse ou pi gran ke mwen pa vre. Imajine twa menn, nou yon peyi menn, moun ap chache travay pou travay moun paka jwenn travay menn, so mfè inivèsite, mfè mfè mtèmine ekòl klasik mwen menn, so ya mpa wè sa poum fè ankò menn. Yo.
Te gen yon epok menn, ou wè jan w ap panse a nan sa w te ye a menn, de nan menm bagay, m ka di pi mal menn. Kòm nou pa gen anpil tan devan m pou m ta esplike w pwoblèm mwen menn ki fè jodi a la m ka mwen menm, kòm ou pou byen petèt ou poko konn kiyès mwen ye men gon moman menn m pa t wè anwo m pa t wè anba, m fini etid klasik mwen, m chache travay m pa ka rantre nan inivèsite m chache travay, m al Sendomeng, imigrasyon.

Vin pa lon. Plis kèche vin pa lon. Bon bon bwèt fout rad ou deyò. Kòm ou pa gen pil rad se dejan dou deye bon. Pa gen problem. Bwèl fò bwèl fò kite paske bref m tande avèk di yo rale bagay sou ou pa gen problem. Men men vye kep ou la. Fou deyò. Men rad ou la si vle wap pran yo.
Depi lè a, avan m resi grennè, grennè je m dòmi wi. Poko, poko, esplike m, esplike m sa w vle di a pliske chè pou m ka konprann ou. Paske vouzèt e kelke choz ti avwa vè de mwa, je ne se pa pli konprann.
Kale François. Gade François. Gade François. Franchman menn pase pou pase pou m ta ret la menn Vo menm tou m al sendomeng epi m ap kouri devan imigrasyon menn paske peyi peyi m pa ofri m anyen menn. Baz e paske ou pa nan plas la bro mwen ki fè eksperyans m ap esplike w menn kòman bagay yo ye menn yo kounya la menn. Map bwas menn, kounya m oblije fè tèt mwen travay menn kisa m sipoze fè menn. Ki bwas ou fè?
Oh bwas sa yo kreyel wi. Koman ou fè bwas la? Èvè bwas li ye a map fè li, de gen tan genl nan tèt mwen. Ki bwas li ye menm? Mete m alèz menn.
Bon ak nan menm monchè map bwas li monchè. Lè w pale de bon, ki bon? Sak bon? Chawony, pye kochon an menm. Pye kochon. Zam, ou pale de zam? Wap fè kaka monchè. Syooo.
Waw ou fem jete sigaret la menn. Baz nan moman e nan mizè sa deg toujou met nan tet mwen. E konnya ou kenbe zam pou viv.
Fè charonn menm. Bon m te nan sitiyasyon pa m nan te pi mal pase w wi bro. Eyy kiba. Lèm te mete w lekòl se yon ba bon tale wi. Ou pat rete tèmine etid ou non plis ke che. Mwen menm lè paran m te mete m lekòl mwen menm m te aprann se poutèt sa wè m flank ou deyò paske w son timoun ki pa gen objektif. Se poutèt sa m flank ou deyò plis ke che. Lè yo te mete w lekòl ou te sou bon m deyò se pa man.

Goumet, kado dezoye ya dezoye el. Men analize l mete l o pliryèl plis ke chèl. Goumet te di, je yo gou eme mèt. Sa sak te nan planm gen nan rèv mwen menn. Gou gou pat gen nou youn ki te gen sa nan plan nou menn. Daye e lavi a epi leta peyi m menn. Imajine w baz, ou leve. Ou pa yon yon moun ki ka voye je sou manman w sou kont ou, fanmi w sou kont ou. Olye pou ta sou kont yo nan an laj ou. Laj ap moute ou pa wè anyen pou fè menn. Yo rezon an fè was la menn. Yo, ou konn sak pi nève m la menn, ki fè m san vou kache m kapab di sa menn, m gen mennaj mwen menn ki tonbe ansent pou mwen. Fò m okipe, fò m okipe mennaj mwen, fò m. E plis. Rezon menn yo fò fè bras menn. Eske ou ka poko banm ti. Eske ou ka chita wap gadel dayè. Pitit pou depi la problem komanse lansent tanzantan pou lopital apre pa fè pitit pou lèt pou daype pou rad pou pil bagay. Yo eske ou kapab konsa menn. Yo nan bras menn. Depi sou premye bras la menn. Si nap fon bras menn. Imajine w, si nou premye fè yon premye dil. Wap wè kòman bagay la ye menn, wap gen bras nan men w menn. Shit, m pat gen sa nan plan m non menn, men vin pwopoze m sa menn, shit, m oblije dakò li menn. Rezon an paske m pa ka kite paran ti pitit la pran m pou grapyay, m pa ka kite yo pran m pou grapyay menn. So, fò m okipe pitit mwen menn. E premye ti san m ankò menn. Lavi e konsa li ye menn. Bro, lavi e konsa li ye menn. E mete may pou viv menn.

nan. Bagay moun deja gen tout pwoblèm sa sou kont ou menm. Ann kite kantik an bò kote. M pa konn abitye fè bagay la menm. Kijan m pral kòmanse fè l menm. Bro, abitid kòmanse pou yon fwa li kòmanse epi pou l kontinye fèt. Ou menm ki chèf baz la oubyen ou menm w ap travay yon lòt baz? Baz, ban m di w.
M sot Pòtoprens menm. Yon patnè m ki mennen m la epi tou gen yon vye jan Wobè la menm k ap fè yon, k ap bay, ki gen foli bay presyon menm k ap bay, k ap di gen de bagay w ap fè. Yow! Konnen e yo k vini avèn nan zòn nan baz. M pran pòz map pran pèt nan men yo menn. Epi m poze menn poum wè poum viv poum brase jan map brase epi m lage pyem menn. Nèg sa yo paka banm presyon menn. Ok kisa m pral fè. Map dakò m pral avèw. Ou pral mennenm bay bòs ou a èvè jan. Yo m paka tande lè misye ap di a. M dwe pou bòs menn. On nèg tankou nèg yo k vini avèm li te deja nan zòn nan misye fèm bal respè bal. Kout nèg an deyò m deka pran pou bòs mwen. Mennen m bay nèg ou a. tou parèt map tou parèt yon fason menm pou ka akseptem paske fanm okipè pitit mwen an menm. Alèz lan m pase depim fin pale avèl lap asepte w dayè.